Map salye tout pèp ayisyen an, sa kap viv Ayiti yo li sa k nan entènasyonal la. Mesaj sa m vle pataje ansanm avè nou. Paske gen kèk bagay kap pase, m gentan konnen gen moun ki pa konn verite a. Desanm nan la, atis mafya peyi a, Te vle ban nou desanm nan. Pou tout moun si ki le nomal tout sa kap viv ayiti yo li diaspora bezwen vin wè fanmi yo ayiti m te vle pou tout moun viv alèz pandan desanm nan la bon sil ka plis toujou li tap bon paske wè m antre nan mizik la nan mizik la wè m antre la map moutre moun yo talan m gen plizyè bagay m ka fè e m gen m fè plis nan mizik la toujou. Wi, e pou m ka ekate mouvman zam nan. Pou m ka ekate deblozay la. Ye, briganday toutan, toutan Izo vide yon moun atè, gon moun ki vin anmède l, li vide l atè a. Kounye a la, nèg yo la, lan moman sa a la, chak lè m vle ekate zam nan, m santi nèg yo, yo, yo, yo vle fè m gen plis zam. Banm bann bagay la. Gon goumen kap fèt nan matisan. Ok gen dwa gon 9 on 10 ti baz grapyay 15 ti baz grapyay ki melanje ok kap goumen nan matisan yeah e nap goumen pandan kelke kout bal ap pete sa pa rele goumen kelke kout bal ap pete sa rele goumen E lè kòmsi wap goumen yon moun lè kòmsi wap goumen yon moun moun nan atake w li vide li vide pil nèg ou atè li pran yon ti zòn pou ou bagay sa yo pa gen goumen bal ap pete nèg ap fè teyat paske pa gen pwa nan balans lan kounya la pou blende yo pa wè lòt sa pou yo fè se vini apiye nèg ti bwa yo. Apiye nèg ti bwa yo. Gon blinde menm kap fè kouvèti pou nèg ti bwa pou lè nèg ti bwa pran kamyon gaz. Lè w gade wè blinde a vini l bay yon blokis fontamara epi nèg ti bwa ap pran gaz. Mwen gen videyo a la. Mwen gen videyo a. Bon m pral la m pral pataje videyo a sou sou paj youtube mwen an pou m montre nou kot nèg ti bwa ap vann gaz. Nou gen prèv la. Nap kite je chèch. Bann rizyèz. E ok gon cha kap fè kouvèti. Cham nan kap fè kouvèti pou li a wi. Cham nan wi. Cham te pran cham nan kap fè kouvèti pou li. Sa vle di kounya la pou cham nan gon derespektan lap fè avèm li sa li fè derespektan. Kòm sa pa gen lespri l pa ka pale moun ki ladan l yo. Si sa te ka pale li te ka di nou sa k fikse kòd lan an. Ok. Kounya la w gad wè plizyè blinde ap bay nèg yo ranfò. Chak lè n ap bonbade nèg yo, chak lè nèg yo ap vin tire kout bal, chak lè pou m bonbade nèg yo, lè w gad wè lè pòt de twa cha vini. Èske, èske, èy, bon m poze nou kesyon nèg sa yo. Nou konnen n pa ka goumen wi. Eske n konnen? Nou konnen, eh nou konnen gran timoun nou ye. Nou konnen se pa t blende yo lè Granm te fè n bout kafou Lewogàn wi. Nou konn sa wi. Ah nou konn sa. Mwen menm nou konn sa. Ok. Lè w gade blende vini ap vin fè kouvèti pou yo ap pran yo, ap mete yo atè. Ou wè jan nèg yo pran San Fontyè? Aktyèlman la kiyès k anndan San Fontyè nèg Tibwa? Yo met moun San Fontyè yo deyò wi. Ah! Nèg sa yo vòlè tout bagay anndan San Fontyè yo met moun San Fontyè deyò wi. Ah gad kiyès k anndan San Fontyè kounya la. Gad kiyès k anndan Palmera. Moun nou wè k yo vide atè bò palmira a e pa mwen non nèg ou anndan palmira yo pa nèg seksego yo pa nèg gran ravin m fèt konn sa ok e chat met nèg yo la chat lè n ale pou n al met ti vòlè yo deyò pou n fè yo vole chat parèt kounya la mesaj m ap fè pase a la paske m pa ta renmen okenn moun viktim sou konsyans mwen m pa ta renmen okenn moun viktim sou konsyans mwen kòm Nou bay misye blende, nou bay nèg yo blende pou yo goumen ansanm avèk Sikse Rod ak Gravin. Vin ba yo blende, m te panse nouvo blende a t ap nan teyat sa? Oh oh! Gen yon blende la, avan el bay 3 mò, yè l bay 2 mò, men maten an la l vin tire sou Bisantnè a. San pa ganyen l nèg pase ap voye bal. Blende sa soti nan kwen an, li moute pòtay. Li desann bagay. Ou vin ti ok blende Nou ladann nou vin tiye moun sou bisantnè a epi nou desann nou moute lan komisarya pòtay la epa vre lòt polisye pòtay ki pa nan bagay sa nou mèt ba yo konsèy ok lè yo fin tiye moun nan sou bisantnè epi yo moute lan komisarya pòtay la pa menm blende komisarya pa blende non epaske m pa vle anfas nou fò yon bann vòt sa. M te ka souke nou nan kwen an. Ok. Poze m ba anfas lapolis. Yeah, ba anfas lapolis. Men, on lapolis chwazi vin anmède m, tout moun konnen ou vide atè deja. Ou vide atè dennja. Ou vide atè deja. Ok. Leta li menm, li vle fè dezòd. Ebyen leta m santi 3 blende de 3 blende yo bay nèg sa yo m pa konn kiyès nan leta ok pou yo goumen ansanm avè nou an m gentan santi se pèp la paske avè gad machinn kap pase gad jan n touye tout moun ladann M konnen n pral fè moun konnen se Six Seconde, se Grand Avenue. Ebyen la, m pral bezwen tèren an la wi. Paske m santi e pèp la k anpeche nèg yo atake m. M anvi pran atak. Twa blinde yo, nou pa bezwen fè yo dòmi lan baz. Nou mèt tou fè yo dòmi lan ti bwa. Fè yo dòmi lan ti bwa pou n ka vin atake m. Nou mèt melanje, pran tout ti baz grapyay nou yo, tout ti alye nou yo, melanje pou n vin atake m. Apati de demen madi a, manman manman m pa pase Matisan, papa m pa pase Matisan. Pèp la, e pa yon lòd m pase nou non, yon konsèy li ye pou n pa viktim sou kont mwen. Bay nèg yo espas la, bay nèg yo tèren an. pou yo ka atake m. M poko, paske mwen gen nenpòt 3 blende men m anvi resevwa atak paske bagay ki rele resevwa atak kou m ap kouri a m poko, m poko janm sibi sa. M anvi sibi sa. Bay nèg yo espas la, apati de demen si Dye vle men lè leta pran reskonsablite l n a pase matisan. On chen pase matisan l mouri. On chen twò gwo, on rat Paske lòd ki pral bay la, nou mèt tou rele a mwen. Apati de demen madi a la, nou mèt tou rele Matisan, Iran, Iran, si nou te ye Iran, na rele l Irak. Wè, Matisan, aktyèlman la, se yon lye de konba. Anh. Oke, m fè mesaj la pase, pou moun yo pa viktim sou konsyans mwen. Jodi lendi, demen madi a. Tanpri pèp la pa pase bay nèg yo espas paske si n pase nap viktim wi lèpòt moun ki pase pou e nèg ti bwa lyèm mwen lèpòt moun ki pase sak sou moto e nèg ti bwa ki pral dèyè bal moto pase e nèg ti bwa pral dèyè bal machin pase e nèg ti bwa pral dèyè bal.